M ap mande tout konpatriyòt mwen ayisyen, mwen menm k ap pale avè nou la s on ayisyen k pale espanyòl trè byen menm jan avè lòt nasyon yo m etidye l e m p ap viv ann Ayiti. Chèf kolonbyen sa n wè k ap pale a p okipe misye se bat y ap bat pou y al pran kolonbyen ki tiye Jovenel Moïse yo. Sa vle di nèg yo fin tiye Jovenel Moïse menm kolonbyen yo nan bagay la tou kounye a misye ap pale Ohh peyil ap rezoud tout bagay bon lè nèg yo tap rantre ayiti a pu al tiye jovenel moise prezidan pam nan kolonbi pat konnen nan ki fontyè nèg yo pase piga ayiti remèt kolonbyen sa yo di a kolonbyen sa yo tiye jovenel moise la pa pou kolonbi ankò se pou ayiti yo ye. Nèg yo paka soti vivan ayiti sa vle di se pou nèg yo ret mouri nan prizon e pou pèp la ouvri zyel paske bagay la gen leta ayisyen ladan tou m tande premye minis la lap di yo pou pèp la rantre nan kalm pou pèp la pa fè anyen e l mande pou tout biznis ouvri ayiti se tankou jovenel moise son chen l te ye sa paka fèt konsa mesye son prezidan yo tiye Nèg yo derespekte figi tout ayisyen, kòman pou lòt nasyon etranje ap fè rantre ayiti pou yal tiye prezidan nou, yo derespekte yo sal figi tout ayisyen, okipe kolonbi, kolonbi pap fè anyen, chèf kolonbyen sa kap pale a se vle yo vle al pran nèg kolonbi yo pou yo pa ret nan prizon ayiti yo gade nou kòm pil fatra. M tande gon avyon ameriken k desann ayiti bon pou lè jovenel moïse te vivan i mande èd entènasyonal ameriken pa janm desann ayiti bon konnya sa avyon ameriken sa fè e 2 nèg ki nasyonalite ameriken yo ki ayiti a yo vle al pran pa okipe ameriken kap desann ayiti konnya depi nou wè chèf ayisyen yo map mande pèp ayisyen an depi nou wè chèf ayisyen yo premye minis la tout se payas men depi nou wè yo renmèt nèg kolonbyen sa yo Yo remet 2 ameriken sa yo ka ayiti a monchè nou pa gen peyi vwe nou lach pa kite kolonbyen sa yo soti ayiti yo paka soti yo pap janm ka soti mesaj sa m voye pou nou fè mesaj la pase a tout ayisyen mwen menm m pa mande pou m pa voye nouvèl pou moun al nan tiye brile men premye minis ayisyen an fò yo gade miche chèf polis la dimitri Lòt nèg chèf polis la tou yo tout nan bagay la. Meni, sa se nouvèl Kolonbi. Chèf Kolonbi yo kap pale, yo di konsa, yo ap rezoud pwoblèm. Bon, lè yo lè yo fin tiye Jovenel Moïse, pa okipe Kolonbi. Pa okipe Ameriken kap desann kap desann Ayiti kounya. Pa kite blan vin dirije nou ankò. Pa kite yo desann tankou yap vin pran pòz la ap dirije nou. Men tout vagabon sal, sanginè sa yo, vagabon san fanmiy sa yo, se yo menm ki tiye Jovenel Moïse. Kounya ou wè Kolonbi ap pran pòz yap yap mande gade. Kaptou la donk e son signifika kaptou la donk sa vle di yo pran yo pokipe yo sa e manti yo vle pou yo remet neg yo ba yo pep ayisyen pa kite colombie sa yo depi nou wè polis ayisyen yo mesye o chef ayiti yo remet neg sa yo avek lot peyi avek colombie o yo voye amerik yo tounen ozetazini monchè nou met yon polis